Men bòn nouvèl la. Ann al fon ti flannen avèk frè Joel.
Men bòn nouvèl la. Gen anpil moun kap mandem yo di frè Joel eske ayiti ap chanje eske gen chanjman eske ayiti ap avanse bon jodi la mwen gen bon nouvèl pou nou paske isi a menm nan zòn okap nou gon bèl plas ki pat la 8 mwa pase men gadon bèl plas ki isit nan zòn okap epi kounye la tou nou tande gon bèl fèm ki nan zòn tou de nò ki pi gwo fèm nan tout karayib la. Nou pral vizite fèm sa jodi la. Se pou sa nou pral kite Okap jodi la pou nou al janbe lòt bò a pou nou kapab al vizite zòn Tout de Nò pou nou kapab wè bèl fèm bannann sa. Sa se la bonne nouvelle avèk Frè Joel, ann ale ansanm. Jodi la nou gen bon nouvèl, nou nan zòn Tout de Nò epi nou menm nap pase nan zòn nan Boissière la epi nou wè yon gwo gwo fèm Boissière la epi nou vin fè konesans avèk Agenor Moise. Bonjour frère Joel.
Epi se nan zone Tour de Noy nou ye la. Oui. Epi mwen son gwo gwo fèm ke wap fè bò isi a la. Se se Tour de Noy nou ye? Ki kote nou ye exactement la? Nou tou nou nan komin Tour du Nord. Oui. Nan seksyon kominal Leroux Cachemont. Se la nou ye. Leroux Cachemont. Katye a rele Devarenne. Epi kisa ki la? Mwen son gwo fèm ki la. La a nou sou 987 ekta, dizon prèske 1000 ekta. Se bannann wap plante alò? Bannann fig pou ekspòtasyon, nap plante fig bannann, kounya ou wè traktè kap travay se, nou sanse fin fè pou gwo preparasyon sòl yo, nap mete tè yo pare pou la plantasyon. Tiyo ke w wè kap pase yo se tiyo irigasyon, dayè nou gen nou gen yonn nan pi gwo konpayi izrayelyèn, se Izrayèl kap fè sistèm irigasyon an pou nou, kap fè sistèm irigasyon gout a gout. ke nou pral gen la e pwi se a travè de pwi, de foraj ke nou fè an atandan. Fò m di ke sou teren an nou gen prè de 18 pwi ke nou genyen e tout dlo a pral tonbe nan lak. Se a pati de lak sa ki se 6 milyon galon dlo e pwi sistèm irigasyon an, ponp yo pral enstale pou nou kapab wouze tè a. E seyans dirigasyon yo pral fèt ou pral gen ant 8 è e 10 è tan pa jou. dirigasyon. Men Agrinou Moise, mwen wè la ke nou gen, konbyen teren nou gen la? Nou gen 987 ekta, men la nan premyè faz la, genyen 270 ka pral genyen bannann sou li. Men plis 20 pousan, 20 pousan sa a se pou wout yo ou gade a, ou wè anpil drenaj, ou wè sistèm irigasyon an bezwen kote pou l pase, gen lak, gen kote pou nou fè biwo. Kòm yo di tè a arid, se sa k fè nou te chwazi konpayi izrayelyèn. pou fè ni irigasyon yo, pou fè ni plan bannann yo, paske e lè yo te rive yo te di, sa, vwala yon pèp ki chita sou yon richès, e richès sa, olye se achte nou t ap achte pou nou revann, jodi a pito nou te pwodui pou nou vann. Gade yon Ayiti k ap avanse! A wi, pe Ayiti, Ayiti sa jodi a, e m ap di sa tou, jodi a, gon gwo kout men ke ekip gouvènmantal anplas lan te ban nou nan pwojè sa, paske fò n di l ke se yon pwojè, se yon zòn franch, Pou w gen yon zòn franch agrikòl, fòk ou pase nan direksyon nasyonal dè zòn franch. E se direksyon nasyonal dè zòn franch ki pou ba w pèmi sa a. Lè l fini, tè yo se pa pou nou, se pou leta yo ye. Se de teren ke leta afème nou pou nou gen yon konsesyon de 25 an. Dezyèm bagay ankò, yo ban nou tout avantaj ensitatif. Nou pa peye dwàn pou tout ekip, gwo ekipman sa yo wè k la k ap travay la. Nou pa peye yon sen kòb dwàn pou yo vin ann Ayiti. yo vini fwi. Si nou te gen yon douzèn agronòm menm jan avè w isit ann Ayiti, si m te gen nèf sèlman pou nou gen youn nan chak departeman, paske pou mwen sa pi gwo fèm nan tout Karayib la la. Nan Karayib la se nou ki pi gwo, se premye fèm agrikòl ki gen 1000 ekta yon sèl kou. Epi plat, se premye kote ke w gen sa nan Karayib la, an bannann, an fig bannann. Se nou ki, se nou ki premye gen. Ki jan moun zòn nan ap patisipe nan pwojè sa a? Mwen menm m ap di w li, nou, nou fè pwojè a avèk. 8 asosyasyon peyizan ki yo menm yo fò de 3 mil manm. Bon, nou se yon gwoup ki te kòmanse, nou regwoupe nou ansanm, nou te gen 3 mil peyizan ansanm, nou jwenn Agritrans pou nou fè pwojè ansanm. Dè mentenan ou konnen se grandi n ap grandi plis, nou arive a 10 mil peyizan. Tout moun ki ap travay andedan fè pati de òganizasyon an. Nou fyè de sa paske an Ayiti ou pa janm wè yon pwojè konsa e nou fyè de nou menm paske se nou menm gwoup sa ki ap mennen yon tèl pwojè konsa. Nou santi nou fyè pa rapò chak fwa ane lekòl rive kounye a ke moun sa yo pap kase tèt yo trè di pou yo kapab ay pran ni kout ponya, ni ay vann kò yo Sendomeng, ni ay pase mizè ke yo genyen la kanbyen menm yo kap travay pou yo fè lajan pou yo voye timoun yo lekòl. E peyizan sa yo ki moun yo te ye? Se de ti agrikiltè ke nou te jwenn bò isit la tou. Nèg la te gen yon grenn bèf, oubyen nèg la te gen yon ti pistach ke l fè nan yon ka tè epi nan solèy. Nèg sa yo, men fò m di nou gen dizan depi n ap travay. Federasyon an ki se FEPAP, se Federasyon an dè plantè agrikòl de Pizens, ki gen 8 asosyasyon paske zòn bò isit la rele Pizens. Moun sa yo gen 20 pousan nan pwofi nè. Se yon mwayen ki mete ansanm pou nou ka ankouraje pwodwi lakay nou. Paske tout moun ki entegre, k ap travay nan pwojè a la, yo konn kite peyi yo pou yo ale lòt kote, nan lòt peyi ki devlope yo, pou yo kapab al travay e ki konn konsidere kòm yon gwo echèk pou nou menm ann Ayiti. Prenons pa egzanp, lè anpil Ayisyen kite peyi Dayiti pou kapab ale travay Sendomeng, Yo ale de fason ilegal, yo pa genyen papye, ap mache anba fil fè pou kab ale travay pou yo kapab jwenn kote pou yo viv, li vin pwodwi yon risk ke yo pèdi lavi yo, e anplis tou e timoun yo kite dèyè yo pa jwenn anyen pou yo kapab viv paske yo pèdi paran yo. E nou menm nou santi nou kontan, nou santi nou fyè Paske se yon travay ki ap fèt lakay nou. Lè travay sa ap fèt lakay nou, li kreye anplwa pou nou menm Ayisyen ki ap viv nan peyi nou. E anplis tou, se yon mwayen pou nou ka ankouraje pwodui lakay nou. E pou travayè agrikòl yo, fò nou di, non sèlman nou bay salè minimòm, men nou ba yon plat manje chak jou. E twazyèmman. nap goumen nan vant nou yo lè nou vann bannann nan pou gen on dola ki retounen nan pòch travayè a se sa yo rele fair trade an anglè komès ekitab la se nap goumen pou nou wè si nou ta kapab jwenn on franchiz nan komès ekitab ki pou ta ka pèmèt malere sa yo ki se ki se travayè agrikòl ki konn al travay kay vwazen jodi a yo kòmanse rekòmanse travay bò isit. Sa se yon ti pati nan anpil travay kapab fèt pou nou kapab wè peyi Dayiti avanse. Epi mwen m apresye Agrinom Moïse anpil paske li menm li vini li li se pa yon ti jaden piti lap fè. Li se pi gwo fèm nan tout karayib la epi nou fyè de sa paske se Ayiti nou ye la. Epi se yon bèl egzanp mesye ap bay de kisa kapab fèt lè ou fokis sou yon travay epi ou bay tout sa ou genyen pou kapab fè l mache. M apresye sa anpil. Mèsi, mèsi, mèsi pastè Joel. Epi, epi ou mèt voye yon email bay li pou kapab di ke w apresye travay ke l ap fè, menm si w vin nan zòn Okap, fè yon travèse bò isi a la pou w kapab gade ou menm. Epi si w vle patisipe nan pwojè a tou, m kwè misye ap ba w yon opòtinite pou w kapab patisipe, ou la, epi w ap konsilte yo si yo vle fè l yon lòt kote. Sure! Se sa nou vin fè, pase Ayiti gen yon milyon ekta tè vid. Wi. Ki la pou fè jaden.
Sa se la bon nouvèl. N ap retounen nan yon ti moman pou nou kapab kontinye vizite bò isi a nan zòn Trou de Nord epi mèsi bokou. Mèsi frè Jo. Ok. Men bon nouvèl la.
Pandan nou antre nan vil Tour de Nord nou wè ke alakoz de nou tou prè Dominikani nou wè anpil nan kay yo kòmanse sanble avèk kay ki nan Dominikani menm. Epi moun yo pa sèlman pale kreyòl nan zòn nan men gen anpil ladann ki pale espenyòl tou. Jodi la se jou mache isit nan zòn Tour de Nord.

Ou menm Jeremi ou pa gen kalalou sa non, ou menm kap fè gombo, ou menm kap fè tom tom, men sa se bo isi a la nan zòn tou de nòn ou jwenn bèl kalalou sa yo. Se bèl bagay nèt. Sa e la bon nouvèl, isit nan zone Tour du Nord, nou gon ti diri avèk yon ti ragou, se bon bagay nèt.

Bo isi a la ou jwenn ti pwason frit, menm jan nou konn jwenn Okap, men monchè genlè sa yo pi fre toujou. Ti pwachon wouj sa yo yo fèk fri yo. Monchè, ti pwason bon wi. Bèl bagay.
Yon lòt bèl egzanp de peyi Dayiti kapab avanse nan zonn nan, mwen wè yon bèl inivèsite tou prè fèm bannann nan ki nan Limonad, ann al fè yon ti gade bèl inivèsite sa a koulye a la.
Nou gen bon nouvèl jodi la, nou isit nan yon zòn ki dan le nò, ki rele Limonad. Limonad. Epi ou se Mesye Jean Marie Theodat. Se sa. Sa se yon spektak ke m ap gade la. Ki sa sa ye? Sa se yon inivèsite? Sa se yon ti mèvèy li ye. Yo toujou konn ap di ke Sitadèl la se uityèm mèvèy o mond, e ben la petèt ke nou sou nevyèm nan. Lan kanpis Henri Christophe de Limonad.

Li genyen jodi a 2300 etidyan repati an 7 filyè diferant avèk on ane pwopedetik ki divize an 2 gwoup, on gwoup syantifik, on gwoup pi literè. 7 filyè, li gen medsin, li gen agonomi, li gen jeni, li gen anviwònman, li gen lètre, syanszimèn e sosyal, li gen bozar epi li gen fòmasyon de pwofesè. Moun Kwadèboukè men mwen fèt Wanament nan lopital Wanament. Mwen te tande gen konkou isi a jiyè 2012. M deside patisipe nan konkou la e m reyisi. Depi lò, m ap etidye amenajman di teritwa isi a la nan kanpis Limonad. Mwen nan depatman syanzimèn e sosyal, m ap etidye yon bagay ki rele sèvis sosyal. Sèvis sosyal la li vize a kòman moun yo ap viv nan sosyete a. fason sosyal, psikolojik, ede epi gen asistans oubyen bay asistans a pèsòn aje yo, moun ki kòmanse antre nan laj yo, epi nan enstitisyon yo, kòman relasyon yo egziste antre moun ak moun anndan enstitisyon yo, se sa nou vize fè. Ou te mèt tande tout bagay, ou te mèt tande tout tansyon, tout konfli ki genyen. Isit la, nou deside rekonstwi Ayiti sou yon baz ki pi solid, ki pi djanm e sitou ki pi eklere. e se sak fè ke isit la m kapab dil e repetel pa gen voye ròch pa gen kawoutchou pa gen voye monte gen sèlman voye limyè. Mesye Theodat mèsi bokou. Se mwen menm ki di w mèsi. Epi nou menm ki kapab gade la bonne nouvelle jodye la mwen vle pou kapab gade sou ekran pou kapab jwenn email Boise a la ou kapab voye yon email bay Mesye Theodat ou kapab poze kesyon ke ou vle ou menm epi m konnen kan menm gen moun ki vle enskri.

Men bon nouvèl la. Koulye la nou pral konti retounen pou nou kapab vizite Mesye Moise pou wè si fèm bannann nan vrèman pran.
M te vin fè yon premye vizit la, epi koulye la mwen retounen apre 8 mwa, epi tout sa Mesye Moise te di lap fè, Li fè l vre. Nou gen konbyen santèn mil pye bannann ki gentan plante. Nou gen yon pepinyè ki plen anpil, anpil pye bannann ki pral plante apre. Sa vle di se yon travay kontinyèl ki pa p janm rete. Talè yo pral rekolte bannann sa yo pou yo kapab al voye yo nan peyi etranje kote lajan ap antre epi y ap kontinye ap bay plis moun travay, anpil bannann pral voye monte epi tout vizyon Mesye Moïse te genyen Li akonpli tout. De 2001, nou monte yon pwojè e nou mete pwojè sa piblik an 2003. E de 2003 a 2012, n ap mache devan Leta pou Leta te mete tè a dispozisyon nou. Yo pa t janm mete l. E se rive sou gouvènman sa a, yo mete teren a dispozisyon nou. Sa vle di sa, sou yon espas de mil ekta de tè ke. Yo afèmi nou, epi nou te jwenn peyizan yo sou yo, nou met ansanm avèk peyizan yo la, epi nou fè gwo sa, gwo pwojè sa ou wè a, n ap plante 1000 ekta tè an bannann pou nou ekspòte. Jodi a nou gen Lafrans ki avèk nou, ki ap akonpaye nou tou, ki yo menm tou yo pral plante bannann, e non sèlman y ap plante, yo pral achte bannann pa nou yo tou. Nou gen diferan tip dekipman de konstriksyon, kamyon baskil, se te de gwo ekipman. Ekipman ke w jwenn nan konstriksyon se yo ki te nan preparasyon sòl la. E se sa k fè se yon bagay ki koute chè anpil pou prepare sòl pou fè jaden jan sa dwe fèt. Preparasyon yon ekta tè konn koute w prèske 5 mil dola ameriken. Menm jan irigasyon an koute w 6 mil dola, men preparasyon sòl la konn koute w 5 mil dola pou yon ekta. Sa vle di, se sa k fè isit la w ap wè nou gen anpil drenaj, nou gen anpil. Kanal, lè n di drenaj ki fouye. Egzanp, lè pou fouye kanal yo, pa bliye se de gwo kanal. Lè w gade kanal yo avèk zye w, ou konn yo piti. Men lè w desann nan kanal yo, yo pi fon pase woton yon moun. Men pou fè yo, si w t ap fin fè kanal la avèk yon pèl mekanik nòmal, lè dlo a vini li t ap kraze de bò kanal yo. Se sa k fè gen yon pèl spesyal nou etidye, nou fè, nou fè yon pèl, nou lè n achte ekipman ki rele yon eskavatris, Nou retire pèl ke blan an te voye l avèk li a, nou mete pèl pa nou an ke nou te fè a. Epi, esklavatis la tou fouye kanal yo, epi ou vin gen kanal la kan V. Se sou konn son V, epi mentnan son jan lè dlo yo vini, pou dlo yo pa kraze de rebò kanal yo. Nou gen yon sistèm irigasyon, se. Yonn nan pi gwo sistèm aktyèlman an matyè dirigasyon pou wouze bannann, se sa yo rele gout a gout la. Nou ap panse pwojè sa a, nou eseye reflechi chak moun ki gen pi gwo ekspètiz nan mond la nou mennen yo la a. Se Izrayelyen ki fè irigasyon an. Se yo menm ki fè tout desen pou sistèm nan, tout plan an, se yo menm ki fè l. E jodi an, nou gen youn nan sistèm k ap mache pi byen nan Karayib la. Sistèm nan gen de tiyo ki pati de tiyo de 20 pous, se de gwo tiyo, pou rive jiska. On pous edmi. Nou gen 20, nou gen 18, nou gen 16, nou gen 12, nou genyen 10, 8, nou gen tout dimansyon tiyo isit la. Gen nan tiyo yo ki antere a 3 mèt edmi de pwofondè, gen nan yo ki mwen ka 1 mèt 50, 2 mèt, epi gen nan yo se de tiyo de sifas, se nan yo ki antere tou wi, men yo antere yo menm a mwens ke 1 mèt, a 70 santimèt. Apre sa, tiyo ke w wè ou menm avèk zye pa w yo, Se de ti tiyo nwa yo ki yo menm mezire 16 milimèt sèlman, sa vle di se demi pous ke yo ye. Se sèl tiyo sa yo ke w wè. Nou gen 15 pui isit la. Pui yo, nou ponpe yo avèk de ponp sibmèsib. Yon ponp sibmèsib ki sa l ye? Se yon ponp ki rale dlo anba tè. Li rale dlo a epi l monte l, l al mennen dlo a nan yon lak. Lak nou an pran 7 milyon galon dlo. Sa vle di se apati de lak sa a, kounye a nou gen yon sistèm irigasyon ki enstale avèk filtè, avèk 2 ponp jeyan. Nou gen yon kapasite pou nou ponpe 5 mil galon dlo, 5 mil 200 galon dlo chak minit isit la. E 5200 galon dlo pa minit sa a, se li, se yon kalkil ke Izrayelyen yo fè avèk nou, paske fò n di nou travay, m pale de Agritrans, nou se de, se, nou gen de enjenyè ayisyen tou k ansanm avèk nou. Pwojè sa a, bon se yonn nan pi gwo pwojè ke Ayiti pa janm reyalize depi dan lèzane 56, depi, an n di depi sou Estimé. Se ta di ke se yon revolisyon m kwè li ye nan agrikilti e pwojè sa a. Epi mwen menm tou m santi m fyè dèke m patisipe nan yon gran pwojè, nan yon gran pwojè konsa. Mwen reskonsab pou m fè tout pati elektrik nan pwojè, sou pwojè an. Sa se yon nan pi gwo pwojè ki gen nan peyi an tou diran lè 25 dènyè ane. Epi m espere ke avèk modèl sa a. Bon, ka gen plizyè, plizyè lòt, lòt fèm konsa ki, ki pran nesans an Ayiti. E se òganik n ap fè, sa vle di n ap plante yon bannann ki pa gen pwodui chimik ladan. Sa vle di pou plante yon bannann ki pa gen pwodui chimik, fò depi nan plan bannann nan fò l sen. Se sa k fè, se de, plan bannann nan fè tout wout sa a pou rive la. Epi lè l rive la, w wè yo gen tout prekosyon sa a k pran tou pou nou fè l grandi, paske se yon ti bebe l ye. Men lè l fin gen de mwa, li kòmanse adilt, lè sa nou mete l nan tè epi li vin ba w gwo pye bannann ou wè nou gen jodi a. E se sa k fè w wè bannann nan kòmanse ap donnen tou. Bannann k ap donnen yo ou wè kòmanse ap donnen an, se apèn sen mwa edmi l genyen. Sa vle di se yon bannann sou sèt mwa edmi, n ap gen bannann ke nou ka koupe pou nou voye vann lòt bò epi pou nou manje sou mache lokal la tou. Sa se la bon nouvèl pou isi a la paske peyi Dayiti ap avanse la. Peyi Dayiti ap fè anpil pwogrè. Gen anpil diferans nan zòn nan kounye la. Gade kantite moun sa yo ki gen travay. Se pa sèlman y ap touche chak jou pou yo ka ap travay, men yo jwenn yon plat manje cho chak jou. Pou tout mesye sa yo, Yo pral manje. Yo pral travay lòt bò. Ou gen Eric, Belomy, Ronel, Junior. Dibano. Bazil.
Ti Nono.
Wi, ti nono.
Wi, epi mesye sa yo, se nan bannan yo pral travay lòt bò a. Wi, yo pral travay nan bannan, yo gentan manje. Wi. Epi mete non yo. Wi, epi ki travay yo pral fè lòt bò a la. Bon, yo pral plante bannan, travay nan kanalizasyon kote pou dlo desann, pa chita nan bannan nan. Men sa vle di fèm bannann sa bay anpil moun travay bò isi a la. Ok sa se la bòn nouvèl isit nan Trou de Nord peyi dayiti ap avanse se bon bagay sa w di frè Joel pral manje yon ti manje wi m pral jwenn yon ti viv gen bannann yanm patat.
Kounye a, ann koute yon ti konsèy pou lavi.
Men map fè yon lòt bagay pou nou li konmase rive dejan nou pa wè li mwen pral fè yon wout nan mitan dezè a mwen pral fè yon gwo dlo koule nan savann lan sa se Ezayi 43 vèsè 19.
Lè pèp Izrayèl pa t vle kwè ke Bondye te kapab beni yo, yo te fè karantan nan dezè a, yo te kòmanse dekouraje nèt, yo di, Sa pa kapab fèt! Epi Bondye ba yo dlo. Gen yon mirak ke Bondye fè yo jwenn dlo. Lè sa a yo jwenn jaden, yo fè tout sa yo kapab, yo jwenn manje an kantite. Epi se sa kapab fèt jodi la ann Ayiti. Anpil moun pa t vle kwè ke Ayiti ka beni. Gen anpil moun ki pa t vle kwè ke Ayiti kapab chanje. Men gade chanjman ki fèt bò isi a la kounyela. Gade bèl fèm bannann sa a kounyela. Ou gen konbyen mil bannann ki pral ekspòte pou al nan peyi lòtbò yo alakoz de travay Misye Jovenel Moïse ap fè. Youn sèl Pitit yon peyizan ki te vini fè yon travay serye kòm yon egzanp de sa kapab fèt isit ann Ayiti. Menm jan ke Bondye te beni lepèp Izrayèl, se konsa Bondye ap beni anpil moun isit ann Ayiti. Anpil moun k ap travay pou li. Gen moun bò isi la ki pa t gen travay, kounyela yo gen travay. Gen moun ki pa t gen manje, yo gen manje. Kounyela menm moun ke yo pa t gen lajan pou voye timoun lekòl, kounyela yo pa sèlman ale lekòl, men lagon bèl linivèsite a kote pou yo kapab ale lè yo soti nan lekòl pou yo kapab ale nan linivèsite a pou yo kapab etidye. Sa se yon bèl egzanp de lè yon moun fè yon travay epi Bondye beni travay la. Epi mwen kapab di bò isi a la sa se yon travay ke Bondye beni anpil. Epi nou menm kapab gade la bon nouvèl jodi la, mwen vle pou kapab ankouraje Ayiti ap chanje, gen anpil bèl bagay ki kapab fèt bò isi a la, and si nou obeyi la lwa de Dye, si nou swiv Bondye, si nou swiv egzanp Bondye avèk Jezikri, Bondye ap beni nou kanmenm. Epi nou wè bò isi a la, gen anpil moun ki ta pral legliz, yo te kòmanse mande Bondye pou ede yo, epi Bondye ap reponn priyè yo. Epi oumenm jodi la, Bondye vle reponn priyè pa ou kounye la. Menm si ou pa gen, menm si ou gen nan tan difisil kounye la wap pase nan tan difisil Bondye kapab beni ou, Bondye kapab ede ou, Bondye kapab fè ou jwenn tout sa ou bezwen nan li menm paske li fidèl. Li vle pa sèlman beni Ayiti an, li pa vle beni zòn sa sèlman men li vle beni ou menm tou kap gade jodi la. Lesenyè Jezi renmen ou anpil E li vle ede w, li vle reponn pri yo. Mete konfyans nan li menm, ou pap janm soti wont. Sa se frè Joel avèk emisyon la bon nouvèl avèk yon ti konsèy pou lavi.
Nou menm jodi a, ki fin fè bakaloreya nou, ki fin lekòl, ki chita nan lakou lakay nou jodi a, son pitit peyizan. menm jan avèk nou, ki tou te fè bakaloreya pa l, jodi, ki gon rèv, ki gon vizyon, men ki bò vizyon an pote l, se vle di jodi, nou wè ki kalite pwojè ke n ap mennen. N ap mennen yon pwojè sou plis de 1000 ekta tè an bannann, e pwojè 1000 ekta tè an bannann sa a, jodi, ap pote plis ke 5, 6 mil ekta. E nan 5, 6 an. N ap gen plis ke 20 mil ekta tè an bannann. Sèl bagay ki nou genyen kòm trezò, kòm richès se tè a. Fò nou ka met tèt nou ansanm pou nou pran tè a. Jan nou wè eta tè sa a te ye, jodi a gade eta l ye. Pou nou kapab mete l an valè pou k ap ba Ayisyen manje epi pou nou ka voye manje lòt kote pou vann tou. Jodi a se pou nou kapab kòmanse di fanmi yo, mete tèt nou ansanm, vin jwenn avèk Jovenel Moïse sa a pou n wè kouman Pou nou ta kapab mete yon 10 ekta, mete 5 ekta, an n di kawo pou n konprann pi byen. Met 10 kawo, met 5 kawo ansanm pou nou kapab kòmanse pwodui si se pistach nou ka fè nan zòn kote nou ye. Si se zoranj nou ka fè, si se kakawo, si se bannann, nenpòt ki sa l ye. Sèl moun k ap benefisye de tou sa ki rele manman nou. Ayiti.
Manje kreyòl, manje ayisyen. Ann al fon ti manje avèk Frè Joël.
Dezani ap fèm jwenn yon ti manje ayisyen la.
Men zizye a. Oh banm zizye a ahh merci beaucoup ou konnen m renmen zizye wi ou met yon ti zonyon wi. Bon bagay. Bon bagay. Epi konbyen map manje la? 100 goud. Pou 100 goud.
Lizani? Wi. Mèsi bokou wi Lizani. Dakò. Moun ki bò yo menm?
Tou di nò.
Tou di nò. Se la ou, se la ou leve? Wi, 100 goud. Epi kisa ou ban mwen egzakteman la? Pale avè m non. Sa se, sa gen bannann? Bannann. Wi. Yanm. Yanm.
Patat. Wi.
Viann.
Viv.
Wi. Bon bagay. Epi ou konnen se nan fèm bannann nou ye la a, fò frè Joel manjon ti bannann. Wi. Wap kale, wap kale, kale patat toujou? Wi map kale patat toujou pou moun yo. Yeah.
Map kale patat toujou.
Sa m renmen anpil la se zizye a.
Renmen zizye a. Sa e zizye. Zizye poul. Zizye poul.
Zizye poul peyi. Hmm.
Kreyol pou la isyen.
Bon. Manje sa bon anpe lwi. O. Oh. Meton ti zon yon. Viv. Mèsi Lizani. Wi. Yo pal la. Bon Dieu beni w. Manje natirèl sa yo an pwovens pou mwen se pi bon bagay nèt. Ou menm ki nan Boston kap manje nan McDonald's, I am sorry for you. Ou menm kap manje nan Burger King, Wendy's, fast food, sa pa fast food non. Sa se manje natirèl isit nan zòn Tour du Nord. Semèn pwochèn N ap retounen pou nou kapab al vizite oun lòt kote isi ann Ayiti.
Pa bliye ou kapab swiv Frè Joel sou Facebook, Twitter avèk Instagram chak jou pou kapab konnen ki kote mwen ye avèk ki manje ayisyen ke m ap manje jodi la.